Enfòmasyon mèdam mesye lapolis dcpj fè yon gwo kou sou chèf gang bandi izo vilaj de dye nan minit map rekòde video sa bandi izo vilaj de dye twouvel an difikilte bandi izo 5 segond misye gen gwo pwoblèm lapolis dcpj Debake vilaj dedye se sa yo bliye yo pa fè baz izo 5 segond lan anpil nèg tonbe lapolis atire anpil nèg dapre enfòmasyon ki arive jwenn mwen ta sanble bandi izo vilaj dedye pran katouch misye twouve l an difikilte misye gen gwo pwoblèm fwa sa lapolis Dcpj, nèg yo pwouve tout bon vre yo gen volonte pou yo kapab mete sekirite nan peyi a pou ti malere, ti malerèz yo kapab rale yon souf. Medam, mesye, nan minit nan m ap pale a la a, bravo lapolis, mwen apresye travay nou fè a. Si m wè tout bon vre, Nou kapab desann Vilaj de Dye malgre bandi Izo t ap bay nou presyon, bandi Izo te fè konnen nenpòt lè lapolis la ta desann Vilaj de Dye avèk Ti Magali, y ap pran Ti Magali nan men polisye yo, yon lòt bagay ankò, y ap angloudi polisye yo, yo p ap kapab tounen ankò. Ebyen, La polis dcpj neg yo leve defi sa se sa yo bliye yo pa fe bandi izo vilaj dedye anpil neg tonbe nan baz bandi izo vilaj dedye a e nan minit map pale a la Nan jou kap vini la yo gen dwa pa genyen chèf gang bandi izo vilaj de Dye ankò. Chèf gang bandi izo vilaj de Dye kapab tou fini nèt medam mesye. Mwen gen son, mwen gen imaj, mwen pote enfòmasyon pou nou M pral di nou koman sa ye. Koman la polis dcpj arive desann matisan vilaj de dye neg yo fe yon operasyon medam mesye se pa ti operasyon ki rete avek operasyon pran ti chez ba nou m pral di nou koman sa ye nou konnen Aprè vit bandi Izo, Vilaj de Dye te vin fè yon videyo li te fè konnen nenpòt lè lapolis la, dcpj, gen malè, yo ta desann Matisan, yo desann Vilaj de Dye, ebyen polisye ki desann yo, yo p ap kapab tounen ankò e lòt bagay ankò, y ap tou sezi Ti Magali nan men polisye yo. Men polisye yo vreman medam mesye ki fon bon tan neg yo pa deside desann vilaj de dye. E konsa tou chak fwa polisye yo fin fe yon reynion yo di bon yo pral fe yon operasyon vilaj de dye. Yo pral fe yon operasyon matisan, kwadeboukè. Tout kote nou gen konnen ki gen bandi kap bay pwoblèm yo. Ebyen, lè yo chita avèk DG pnh la, sa w tande a, DG pnh la di nèg yo non pou ga yo ale. Sa vle di, DG pnh la, m pa konnen èske se nan, èske misye konplis avèk bandi yo. Si ke Lapolis la fè yon renyon pou yo kapab al fè yon operasyon nan tèl zòn, DG pnh la pa gen dwa di nèg yo non pa ale, ebyen men lapolis la avèk dcpj nèg yo fè yon renyon yo pa envite DG pnh la. Pandansetan yo pa envite DG pnh la paske yo konnen si yo gen malè Yo envite DG pnh la. Yo di DG pnh la konsa, men tèl operasyon yo pral fè Matisan, ou di mwens, yo pral fè Vilaj de Dye. DG pnh la ap di yo non pou ga yo ale. Sa w tande a, nèg yo fè reyinyon an pou kont yo, yo pa di DG pnh la si ke yo pral Matisan Ou di mwen si ou pral vilaj de Dye. Eske nou tande byen? Eske nou konprann sa ke map di la? Pandan se tan, nèg yo fè reyinyon an, yo desann vilaj de Dye. Lè yo rive vilaj de Dye, men yo te byen òganize yo. Yo jwenn bandi izo ki chita Nan baz li lap bwè lap enjoy li avèk gang parèy li yo men kote bandi izo chita e fòm diw byen lòt nèg yo ki ansanm avèk li a nèg lòt bandi yo chita pa devan li menm li chita pa dèyè nan kwen kay li a. Pandansetan li chita nan kwen kay li a, devan lari a konsa, ebyen lè lapolis desann men pwoblèm ki poze, pandan nèg yo rive, yo pase sirèn. Sa vle di m pa konnen kisa k ap pase. Men si ke nou n ap vini Matisan, oudimwens nou prale Vilaj de Dye, Paske nou konnen, di moman ke nou pase sirèn ebyen nèg yo ap gentan konnen nou nan zòn nan. Pandansetan, gad yo pral rive devan bandi Izo Vida Didye, yo pase sirèn, ebyen sa w tande a, yo yo wè bandi Izo ki gentan kanpe. Tout nèg yo gentan brake zam yo. Men fò m di w byen. La polis la neg yo te gen la polisye yo te gentan bwake zam yo anvan depi lè ke yo gentan rive nan baz la polisye yo gentan bwake zam yo yo komanse ap tire sou bandi yo men bandi yo se apre bandi yo vin wè sa sa ta sanble neg yo te bwè paske sou jounen jodia nou konnen bandi izo jina dedye se yon nan neg ki pi mechan se yon nan neg ki pi move tou lè neg yo rive Yo wè bandi yo yo kòmanse tire sou bandi yo mèdam mesye. Anpil nèg tonbe gen plis pase 10 bandi pou izo vilaj de Dye ki tonbe mèdam mesye. Sa vle di lè nèg yo rive nan baz la yo kòmanse tire ebyen bandi yo pa gen lechwa yo oblije mete zam yo atè Yo komanse ap tire sou bandi yo anpil bandi komanse tonbe lè yo pral tire sou bandi izo vilaj dedye bandi izo vilaj dedye se yon nan nèg ki entelijan tou me bandi izo vilaj dedye ki gentan kouri me dapre enfomasyon kem genyen nan bon sous yo fè konnen kote bandi izo pase a yo wè kras san atè a sa vle di kote bandi izo pase a Yo wè kras san atè a. Ta sanble bandi izo pran katouch medam mesye. Paske si bandi izo se sèl bandi izo ki sove nan nèg yo. E konsa tou m pa konnen eske kapab gen toutè nan lapolis la ki arive enfòme bandi izo ke lòt polisye ap vini. Paske si. Lapolis deside di nèg yo debake nan baz bandi izo tandiske yo gentan pran tout lòt nèg yo men poukisa bandi izo gentan sove.